Nou tap gade yon final e lakay medam yo e bon li te enpòtan pou nou menm ayisyen paske nou te genyen pi gwo atlèt ke nou janm wè an Ayiti ki son fanm ki tap jwe final lig dè chanpyon lakay medam yo avèk yon sipèb ekip e Barcelone ki pran prèske tout sak te genyen pou pran pandan sezon an lakay li kou deyò. li genyen match sa a wo la men 4 zero e fòk nou di ke se sitou nan dezyèm peryòd lan ke lyonèz yo yo fè bèk atè nan premyè peryòd lan te genyen de zokazyon ke yo te ka pi byen vreman pi byen eksplwate yo te genyen e yo te gen yon ti lespwa ou te gen kòm lenpresyon ke yo te yo te E pa moman gen anpil duel, pa moman genyen konba fizik lan. Men se te san konte sou yon ekip Barcelonèz ki reyaksyonè lè pou l reyaksyonè, men tou ki gen yon coach ki konn li match yo trè byen e ki konn egzakteman ki sa pou l fè pou l anpeche ekip advès lan li mete l nan pwoblèm. E a la fen de la jounen, nan dezyèm peryòd lan, Lyon mòde e mòde nan amson an. Li te yon ti kras twò e dousman, twòp lantè, te manke entansite, men sitou te manke e nou pral di e koezyon anndan ekip sa a. E sa ki enteresan, youn nan bagay ke mwen tonbe sou li souvan setansi, Nou menm Ayisyen nou fè l anpil, sitou lè n ap defann yon jwè ke nou renmen ou ankò yon jwè ke nou genyen enterè ladan l. E mwen remake anpil nan nou, nou jis ap di ke Melchie manke rekonesans anndan ekip sa, li manke respè anndan ekip sa, yo manke chache l, yo manke alimante l, se kòmsi yo manke pran l pou mesi a anndan ekip sa a. Kòmsi yo manke pran l pou sovè pèsonèl yo nan ekip sa. Wè. E Mwen pa gen pwoblèm avèk tout sa non an reyalite men fòk nou pa toujou apitwaye nou konsa pou nou parèt pap defann yon jwè ke nou gen anpil enterè nan li. E sa pap ede l grandi tou. Si se konsa. Fòk nou mete l anfas reskonsabilite li. Fòk nou rete objektif menm si se jwè nou, fò n pa fè menm jan a fransè yo. Ah non hein! Fò n pa fè menm jan a fransè yo ki gen yon chovinism ki ekeran, bagay ki ka ba w anvi vomi. Fason nèg sa yo genyen y ap y ap niche dèyè fransè parèy yo tout kote l ye, se fransè se li k ap mennen, se li menm ki tout bagay. Non! Li pa bon. Li pa bon. Lè nou renmen yon moun. Pi gwo sèvis nou ka rann moun sa a se pale dwat, pale klè, paske li ka gen pwoblèm avèk nou jodi a, li ka fache sou nou jodi a, men demen si Dye ve, menm si l pa di nou mèsi, l ap pi lwen. Sa a enpòtan. E Melchie pran nan yon makaj endividyèl nan men Patricia. Patricia Guijarro ki trè atletik e ki gen de pa de jeyan ki pa jwe ditou tankou yon kante e li te kanpe nan final sa. E li enpòtan pou yon jwè nan tranp Melchie ki aple pou l vin yon pakèt afè nèt ale chak ane pou li konnen ke se nan randevou sa yo menm ke n ap tann li. Paske si lè vrè ke gen yon rekonesans ke l manke anndan ekip sa a, pa rapò avèk nan nivo nou konnen l konn jwe, pa rapò avèk libète ke l ta sipoze genyen pou li ta ka mennen nou trè lwen, e alò mennen e bon ekip la ekip nou l ye tou wi, nou pa bezwen konnen non, menm si l pa yon ekip ki soti ann Ayiti. E, ou konprann, pou l ta ka mennen ekip sa a trè lwen, si li pa jwenn rekonesans sa a, gen yon travay ke l poko fè. E menm si nou ta estime ke l fè travay sa a, li oblije fè di fwa pli. E pa di fwa pli Vinicius la non. Vrè di fwa pli a pou l fè. Paske, an menm tan tou fòk nou pa twò rantre nan politik viktimizasyon sa a, kote ke nou pral di wi son Ayisyen, son ti Ayisyen, li sòti lwen, li sesi, non. Nou pa ka kontinye ap konpòte nou konsa non. Nou pa ka ap chache bouk emisè, nou pa ka ap chache yon rezon, yon koz a tout malè nou. Lè konsa nou vin pa responsab, lè konsa nou vin pap grandi paske nou dedwane tèt nou. Nou pa ka dedwane tèt nou. Nou pa ka dedwane okenn moun ki gen responsabilite. E rapidman, byenke jodi a m vrèman pa kwè m pral fè anpil tan non guys, ou konnen jodi a e dimanch e jou pou nou pase lafanmi nou, deja nou monte la m ap di nou mèsi. Men e mwen rete kwè ke gen tout yon seri de detay ke jwè a pou kont pa l li dwe travay sou yo pou l avanse. E lè w pran nan yon makaj endividyèl, byenke makaj endividyèl la li fasilite par. Atitid koyekipye w yo leplisouvan li fasilite pa ekip sa w ap jwe anndan l lan. Imedyatman ke w se yon jwè ki enpòtan ou pran nan yon makaj endividyèl, efektivman ekip lan ka ede w si tout bon vre genyen jeu d'ensemble sa a, genyen koyerans anndan ekip sa a, gen koyezyon anndan ekip sa a. Men si pa genyen l ase, paske yon ekip pa t ap ka rive nan final si pa t gen tout sa yo, si pa genyen l ase ou ankò si pa genyen l nan final la, Jwè a dwe monte nivo a. Osi senp ke sa. E Melchie dwe aprann jere pati sa nan fim nan. Makaj endividyèl la. Paske se yon makaj ki trè klasik. Très antique, très à l'ancienne e se yon makaj lè w wè yo fè l sou ou li difisil pou egziste sitou si moun nan pare e si l genyen des aptitudes ki koresponn ak kalite w antanke kalite entrensèk ou antanke footballè. Se sa k fè li mande pou genyen des strateji yon footballè m panse ke moun sa yo yo konn bagay sa yo pi byen pase nou toujou Men nou ka toujou raple yon seri de moun k ap gade spò sa a ki petèt pa fè atansyon avèk sa. Wi, e nou ka wè l pa moman li te dezone men sa pa t sifi. Pou sòti nan makaj endividyèl gen yon pakèt bagay ke w ka fè. Deja, ou ka itilize liy yo pi byen pou balade w antre lè liy anpe plis. Wi, ou ka dezone. Ou ka dezone, sote a dwat, wal a goch, sote a goch, wal nan mitan. Paske gon sètèn libète tou fè w genyen. Antrenè lan fò l ka ede w nan sans sa. Men youn nan bagay ki enpòtan tou, ou ka rekile. Rekile an se youn nan pi gwo fòs ou lè w ap jwe, sitou lè w pa yon atakan pwent epi yo chwazi make w endividyèlman. Ilè vrè ke moun sa k pral make w endividyèlman li vin tou non elektwon lib otomatikman. Men entèlijans jwè tou dwe fè w konnen ki lè li pa elektwon lib la. Paske se pa sou tout faz jwèt yo li elektwon lib la. Gen de faz jwèt lan rive li pa ka swiv ou. Si l swiv ou gon twou gon brèch k ap kreye. E se la pou w santi l lan. Se la pou w konn pou w gen flè lan pou w konn ki lè pou w deplase pou w konn ki lè pou w di l vin non. Vin nan siyaj mwen an. M fè ekip ou an tou non gwo van la. Ou konprann? M fè, m met on van nan ekip sa la. Vini kounye a epi w vini. Ou konprann? Ou veye moman sa yo, ou veye lè, paske se pa kòm si e medam yo pa t gen balon an, fransèz yo. Ou konprann? Tout premyè peryòd lan, yo gen balon ase souvan. Dezyèm peryòd lan, yo gen balon, y ap pran gòl kontratak. Ou konprann? Epi, youn nan detay ki ekstrèmman, pou m pa di ki pi enpòtan lè w ap sibi makaj endividyèl, se je an premyè entansyon an. Sa li mande, yon senp bagay. Pou skane teren an, sa vle di pou ou wè pi vit ke tout moun. Ou oblije wè pi vit ke tout moun. Ou pa, o, fò w ta frekan anpil pou w al fè makaj endividyèl sou Pierre Lô. Ou fou nèt. Tèt ou pa dwat, ou son moun ki malad, ou foure nan yon sant pou yo al avè w rapidman, sa t pi pou w la. Ou pa ka fè makaj endividyèl sou Zidane, ou pa fou, ou pa ka fè bagay sa yo chè. Yon kontwòl sèlman ou pa egziste ankò non. Ou pa ka fè makaj endividyèl sou Ronaldinho, ou pa kapab. Ou pa ka fè bagay sa. Ou pa ka fè l sou Messi, ou oblije fè makaj zòn nan paske l ap elimine w. Ronaldo brezilyen se te la menm choz. Ou paka fèl sou Sergio Busquets, moun sa yo yo yo enpresab, ou paka prese yo, ou paka fè makaj endividyèl sou jwè sa yo. Iniesta, jamè. Ou konprann, non sèlman lap rekile, li pral trè lwen avèw, se kòmsi ou se eleman tè, li menm li mennen w nan dlo. Se Capricorne ou ye, pa gen pwoblèm, mwen m se Pwason, ann ale, swiv mwen. Ou mèt swiv mwen wi, kontinye swiv mwen. Gon kote wap rive, ou pap ka respire ankò. Menm jan rinosewòs lan ka fè nenpòt bèt ki vin mòde l ki twò piti an li just antre nan dlo avè l. Èske w konprann? Ou ankò èg lan lè kòbo an atake l li monte pi wo avè l kote l pa jwenn oksijèn. Li pa nan goumen a kòbo a. Kòbo se sèl bèt ki oze atake yon èg anlè. Èg lan pa di l anyen li monte pi wo avè l. Gon kote ou p ap jwenn oksijèn. Donk je an premye entansyon an li vle ke ou konnen kisa k ap pase otou de ou. E ou oblije vin jwe an yn touch tou par moman. Sa vle di ou pral kreye, nou pral di, ensètitid lan nan tèt advèsè sa a nan jeu an yn touch lan, men pa sèlman remèt pas, paske anpil moun konprann jeu an yn touch lan se imedyatman ou banm boul lan m remèt boul lan la non. Se wap. Ou vle ou vle fè yon jwè an yn touch fòk li ase entèlijan fòk li fòk li ka kase liy wap wè Messi fè sa souvan li gen dwa ap fè ti pas la avèw byen pwòp la epi gon boul ou ba li li fè yon gwo pas nan aks lan kote li kase nenpòt 2 liy epi li akselere jwèt la li fè yon akselerasyon bruskeman epi pa gen anyen ou ka fè pou sa ke tout ekip ou an reponn la nou an alerte rouj swa ekip sa kraze nèt Swa ou kontinye kenbe men li pral baw 4 konsa ankò talè konsa. Li di boul ap nèk nan pyel epi li kouw! Li fè yon pas anndan, kote ou wèl fè pas anndan la li gentan deplase, li deplase anvanw, pandanl deplase la li pral fè apèl li pral fè kontra apèl. Sa di li pral swa adwat epi kounya la ou wèl agoch, se wè ou wè boul la nan pyel epi dènye pas lan fèt gòl. Paske foutbòl, foutbòl se se tout ti vis. Byen sur. Se tout ti vis. Se pa kesyon de m gen boul lan la, m ap tann ou vin make m pou m montre tout moun m ka drible w. Non, m bezwen genyen anvan. Ki mele m ou ka make m? M pa bezwen konnen se ou t pi gwo, si se ou menm ki pi gwo defansè de tou lè tan sa bay gade w. Men mwen menm mwen konnen m ap sove sou ou. M konnen m pral sove sou ou. Si w konn gade True Lies,

Se pa premye fwa map gade Melchi avèk alò nan yon match kote ke li pase nètman a kote, se pa premye fwa. E menm si efektivman li rete Melchi, wap wè gen, m kwè l ba yon pas ki ta dwe desiziv nan match sa. E malerezman jwè a bute sou dènye ranpa lan. Men se pa premye fwa map gadel e map di tèt mwen ke anpil fwa nou konn anvi fè tout bagay pou kont nou. Le fè ke nou pa jwenn posibilite pou nou fè tout bagay pou kont nou, sa vin fè ke kom si nou gen yon raj anndan nou ki vin fè nou nou kontni tout talan ke nou gen an vre. E poutan, pa moman, gen de match pou genyen yo, se jis mete w o sèvis de kolektif lan. Sa vle di se gen balon an la a epi chache jwe pi senp posib e se pi senp posib sa ki pral anpil fwa mete w kote w bezwen ale a. Se konsa.